Ou te wè medam yo menm? Non monchè, bagay medam sa yo monchè, m mete yo de kote monchè, ou konn sak pase monchè kounye w ap pale m de medam sa yo menm, kounye a yon nèg tankou m m ta fin fon aksyon konsa ou panse m tap kite medam sa ou wè menn e sa fè m pa fè gwo sòti m toujou vire nan baz mwen la resa m rete menn. Pran de sot ou di sa apa m di medam yo tout bagay yo apa menm kay yo m montre yo fèt. Sa vle di kwa sa medam yo al pale a oul. Ase sa monchè kenn chans. A e fèk ou ye monchè menn. Ou vle di m ta blo menn.
An ou blo m pou bay medam yo menn.

Nan ti moman refleksyon sa la, ki sa k pi enpòtan pou m fè la? Byen, m ap rele Santo. M ap rele Santo pou m di misye ke m gen yon moun k ap vin dèyè baay yo lakay li an pou mwen paske ou mèt tande tout bagay. Misye te fè yon gwo byen pou mwen. Si e pa sa jiska prezan m tap nan lari a malèt eh yeah. Allo Yeah Santo sak pase la menm? Monchè ou konnen nèg la nou koze papa Ekskuze m si m deranje w men poukisa ou konnen m rele w la Monchè men m gen yon moun men map bay adrès lakay ou an kap vin dèyè kap vin dèyè malèt nan mwen men kap vin dèyè bagy yo mwen men.

Ou pa bezwen enkyete w, m gentan m gentan padone w deja. Konnen baz, afè bay tòp sa banm vrèman banm pwoblèm. Pase se paske m nan chache tòp ki fè tout bagay sa ka koz. Men m met bagay sa de kote, m fè yon poze, m ap tann. Pou m fini ti Jije, m panse ke kounya la ou ekskize mwen donk m pap twò rete monchè, fòk m ale pase w konnen. Ou konn jan madanm m nan ye m pa ka ret di anko. Ok, m konprann ou, paske m konn nan ki sitiyasyon ke ou ye. Men sèl sa m te ka di w, pale avèk madanm ou. Pale avèk li pou l konprann de seri de bagay pase. Non depi sa yo pa bon. M dakò. Fason w reyaji yo pa bon.
Wi se jalouzi men m ap jere sa. Enben Jiji m kontan te pale a. M dakò mwen menm tou. Enben ok bòn jounen cheri.
Dakò. Bye. Ok bye.

Ah monchè menn ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm ou konnen menn bagay sa ki te pase a menn pa panse tankou mwen avèw nou nan bagay bif menn sa vle di gen kèk bagay menn fòk mwen eklèsiw pou kapab konprann ou wè sam di w la monchè gen kèk bagay menn fò pa fè yo ankò menn sitou nan afè chwa pou moun menn ou wè sam di w la e moun pa fè chwa pou moun ou wè demwazèl la ansanm avèm menn.

Byen li pou li, mal li pou li. Gen bagay pou pa fè menn. Wè sa nou la? Gen lòt nèg papa ki tap kale w menn. Kale m. Wè se yo ki fè chwa pou moun nan, moun nan ap toujou di, lè l tonbe nan erè, se ou menm lap kritike pou jiskaske l mouri. Pa fè sa ankò tande, gen nèg kap kale w papa. Wè sa m di w la? Pran kòm yon prensip tande menn. Ou ka tou pase nan baz nou men sa, men sa m di w la pa janm fè l ankò tande. Pa janm eseye janm fè yon bagay konsa ankò. Gen bat menn kap kale w, m ka pa kale w. M ka fè yon chwa tande menn. Gen nèg kap kale w pou sa tande baz.
Konnen sa kendy ap regle isi a. Alo Alo Oh sèm cheri A m rele w la pou m pote Pou m pote w plent pou kendy Pase pou sa misye ap regle isi a la Se egzajere Alo Alo? Aa Nan Ayiti sa yo menn pa janm gen baay men apèl la koupe wi Tèt chaje Banm kite yon mesaj pou ou li sou Whatsapp poutèt nenpòt lèl konekte la wèl paske m pa kapab avèk Kendy sa vre Banm kite yon mesaj. Wi sè pam m te rele w m wè apèl la koupe tande non pou sa kendy ap regle isit sèm monchè se tèt fè mal misye vin isi li pap travay li pap regle anyen anyen sèlman bay moun manti bon menm kay misye mwen konn ap peye l pou li map gade si l pap soti la pase misye tout kwen li menm kaye mwen kap peye l. Kounye la e medam yo lap bay mato isi kounye la mwen medam fou pou chèchel nan tout lari m pa konn sa lap regle monchè ka grav relel pou nou pale avèl si non yo ka menm aretel isi a menm mèsi sè pam fò ou gen kontwòl misye twò raketè misye oh.

Se ayisyen yo ayisyen mye epi de jèn nou ye se link pou ede lòt ki pou avanse. Ya gen moun ki pa konprann li konsa papa. Bon ou konnen dayè depi nèg la fin rive nan peyi etranje li fin fè li fin bat mizèl li fin metel nan yon tab li pral di men nèg la pa menm konnen li toujou met mantalite negatif la nan tèt li ya yo toujou panse ayisyen se toujou bagay negatif yo fè sèlman lòt bagay ankò m te vle diw lang lan kouzen.

Experience mwen experience ou pa menm. M te sipoze di w non ou fèk komanse ou pa gen byen ke m konnen lè jèn fi an bezwen yon bagay kòmsi sa l vle fè li pou l fè men Bondye ta pwè m te pale w ou konprann sa m di w lan kounye a menm si w ap manje tout lajan w sè m vrèman dezole m vrèman dezole. Waww sa fè m mal Wawa. Bon m di w sista ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm ok paske tout moun konn fè erè dayè nou jèn nou ka travay. Li pran kob la mal nan menm ok yon lot moun ap pranl mal paske sa ou fè nan lavi sa se li menm pou ou. Non nou te fè erè se vre men lap peye sa wi. Men cheri ke sa pase konsa ou konprann yon lot moun ap fèl peye sa dako m pa vle ou santi w tris ok.
Tankou nan maten sou jen kèk aktivite, tankou mwen menm tou bò kote pa m ap fè kèk bwòs tou pou ou. Paske m konn kouman bagay la ye, tankou jèn pa fonksyone san lajan sitou. Lè kite Ayiti, m konnen ke ti sè, m pa konnen, ti frè, ti matant, tout fòm gen espwa sou yo.
Dayè moun nan pa konn sa w ap andire depi l rele w l di w l gen pwoblèm.

Wap oblije bay papye mwen konprann wap balanse mwen nan lekòl la monchè anpil bon bagay wap fè mwen la monchè pa gen pwoblèm monchè e kak ou frèm ou ye la ou alèz la ou ka gen tout tan pou fè la kouzen monchè ou pa benyen bay tèt ou pwoblèm ankò kòmsi ma e sèk pral vin la ki pral di ou ki pral ba w plenyen ni frè ni matè ni kouzin li ka alèz wi kouzen.

Gade kousen sa yo tou nèf mesye. Monchè. Gade gen bon moun toujou mesye. Wè, wè nan vi sa ou dwe toujou gon ti bagay nan men ou. Tankou enfòmatik lan m fè la m ap mennen avèk laptop sa la gen kèk ti kou, gen wifi la men m ka m ka kòmanse degaje m la men. Bagay tou nèf wi men. Kouz, lè w ap pale kouz sa k pase menm? A mwen pa wè kouzen.

Tou metem ka sou kou map fè mwen ka konnen tout sa kap pase yo la nèt bon m eseye m eseye rele misye map fè misye konn tout bagay nèt la se misye son nèg li toujou toujou ap tcheke menn pou l konn koman bagay yo ye mwen menm kèt m pa jwenn misye banm banm banm kite yon mesaj pou li misye gen dwa okipe men. Yon mesaj pou li. Fòm ta engra menn pou m pa ta mete sa nan lèt menn. MK menn sa kap fèt la menn. Monchè ou konnen mwen m anfòm gras a Dye menn e m gen yon patnè m la menn e m kwaze avèk misye la menn. Ou konnen fòm mete w an alèt menn. Sa vle di la kounye a se kay misye m ye. Mwen yon ti jan trankil mwen la. Okontrè m fèk sot ap pale ansanm avèk misye la menn. Misye fè m anpil pwomès menn. Misye di mwen l ap ede m regle bagay papye. Konsa menn konprann misye pral enskri mwen lekòl demen si Dye ve. Wè sa misye wè la. Misye menm misye menm di m gen wifi nan kay lan bagay. Misye te banm laptop mwen tout bagay menm pou m pou m kòmanse fè kèk rechèch sou bagay lang nan menn. Wè sa map di w la sa vle di w konnen menn m oblije m oblije mete w an alèt menn. Ou pa bezwen twò panike w pou mwen menn jiska prezan bagay yo bagay yo kòmanse byen dewoule pou mwen menn. Ou konprann? Mesi hello m pa jwenn m kite mesaj pou ou menn. Anben ok fanmi.